Bonswa tout moun, non pa m se sè Aliksa Briè, ankò mwen kontan pou mwen avèk nou jodi a, kòm nou wè jodi a mwen pou kont mwen avèk nou, e mwen vin pale nou de yon sijè ki se. La fidelite. Men anvan mwen rantre nan sijè an, mwen ta renmen anonse nou ke madi pwochen ki ap 24 me, se fèt legliz la e nou pral selebre 7 ane. E sa se yon bagay ki vrèman ekstwòdinè paske chif 7 se chif la plenitid, se chif de akonplisman, se chif de. De finisyon, se yon chif vrèman e senbolik sitou nan pawòl Bondye. E, Legliz Wòch la pral selebre 7 ane, donk si w son telespektatè ou poko vizite Legliz Wòch la, nou ankouraje w vin selebre avèk nou, nap pase yon bon moman, nap gen yon bon sèvis Mardi, 24 me ok donk se sa epi kòm nou wè ankò jodi an se mwen menm ki avèk nou e mwen vle pale de yon sijè ki trè enpòtan ki se fidelite fidelite anpil fwa lè nou wè fidelite nou wè Bondye Men nou menm tou, nou gen, nou, nou genyen pou nou fidèl avèk Bondye. E jodi a mwen vle pale de nan ki fason pou nou fidèl avèk Bondye e kisa, kisa fidelite vle di, kisa ki karakterize yon moun de fidèl. Nè nou gade nan diksyonè nou wè fidelite gen plizyè definisyon. Fidelite se kalite de yon moun ki devwe, ki atache avèk yon bagay. E se yon bagay ke avèk fil tan an, ou pa, li pa ka chanje. Se sa ke yo rele fidelite. Gen yon twazyèm definisyon, se ke se yon moun ki konstan. Konstan, konstan nan afeksyon li, konstan nan emosyon l, konstan nan abitid li. E anpil fwa, gen moun ki fè de prekonsepsyon, yo konfonn Fidelite avèk prezans. Sa vle di gen anpil legliz ki rele manm legliz yo fidèl, men tout manm legliz pa fòseman fidèl. Se pa paske yo nan legliz lan ki fè ke yo fidèl. Fidelite pa egal avèk prezans, men fidelite gen plis angajman, li se yon bagay ki plis aktif ke pasif. On moun ki sèlman prezan. pa fòseman fidèl, e se de sa jodi an nou pral pale, de fidelite. Donk, ki sa ki karakterize on moun de fidèl? Jan mwen di talè a, se, e, se on atachman ke ou genyen. E ki jan ou ka fidèl avèk Bondye? Se atravè atachman. ke w genyen avèk Bondye. Se konsa w ka demontre fidelite w. E jan mwen t ap di an, fidelite se yon bagay ki aktif, se pa yon bagay ki pasif. Donk, ki bagay ke w ka fè nan lavi w pou w montre fidelite w avèk Bondye oubyen pou ke w vin yon moun ki fidèl? Gen plizyè bagay ke w ka fè. Matye 24 vèsè 13, nou prale la, li di, Men seli ki pèseverera jiska lafen sera sove. Donk, ankò yn fwa nou wè on pati ki aktif. Nan pasaj sa, li di moun ki pèsevere jiska lafen va sove. Sa pèsevere li, li mande yon efò, li mande ke ou fè yon bagay pou w kapab pèsevere jiska lafen, pou w kapab sove. E nou wè nan 1 Timote 6 vèsè 12, li di. Konba le bon konba de la fwa, sezi lavi etènèl a lakèl tu as ete aple. Donk, nan sali a gen yon pèseverans, gen yon konba pou kapab genyen lavi etènèl. E se sa ki karakterize fidelite, se konba sa, se pèseverans sa Pou ke nan fen an ou kapab sove. Li pa sifi pou w jis batize nan non Jezi menm jan nou te ansenye e ke ou resevwa Sentespri, men Bondye mande nou pou nou pèsevere jiskalafen e li mande nou pou nou fidèl avèk Li menm. Donk fidelite a, se yon konba ke li ye, se yon act, se yon bagay ki aktif ke li ye. Se yon konba non sèlman avèk kò nou, men se yon konba avèk panse nou. M'a pran yon egzanp, si yon moun li, li ap, li ap viv selon dezi li, Li menm jan la sosyete ap di w kounye a ke fè sa kè w vle ke ke w santi, fè sa w santi ke w vle fè pou w kapab pou w viv, pou w kapab santi w byen. Si m ap pran yon egzanp de yon moun ki adik de alkòl pa egzanp. Si li ta vle chanje lavi l, li vle sispann bwè alkòl. Si si demen maten li leve la epi li gade sou sa li anvi fè, li pral li pral dirèkteman bwè yon boutèy alkòl. Se menm bagay avèk nou menm, si nou vle fidèl avèk Bondye, nou pa ka jis apiye nou sou sa nou santi, ke nou vle fè, sou sa ke sou sa kè nou di pou nou fè. Fò nou gade pi lwen, fò nou gade e angajman ke nou genyen avèk Bondye, fò nou gade kote nou vle rive avèk Bondye. E se sa ki karakterize yon moun de fidèl. E gen plizyè fason ke ou kapab akwoche ou avèk Bondye, atache ou avèk Bondye pou ka rete fidèl nan relasyon ou avèk Bondye. E premye bagay ke ou ke fò ou fè pou rete fidèl, premye bagay pou fidèl avèk se ansèyman. Se pawòl Bondye. Nou prale nan Ak 2 vèsè 42 e map repete ankò m te di talè a ke nou te wè ke batèm dan le non de Jezi e lèw resevwa Sentespri se li menm ki sovew si ou poko konprann sa mwen ta Ankouraje yo pou tounen nan lòt leson yo sou batèm, sou Sentespri pou vrèman gen yon bon konpreyansyon de kisa ke ou bezwen fè pou kapab sove. Men, bagay sa yo sèlman pap pèmèt ou kapab sove si ou jis batize ou resevwa Sentespri. Gen plis bagay ke ou dwe fè pou kapab asire

nan ansèyman apot yo, e se nan sa ke se nan sa ke fidelite a baze an premye, se se se fidelite avèk ansèyman, avèk pawòl Bondye. Nan Matye 26, vèsè 55, li di, J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple. Se Jezi ki ap pale, epi li di ke tou, tou lè jou, li te avèk asanble, li te nan sinagòg yo, li t ap ansenye. Sa vle di ke si Jezi se. Majorite tan l, se sa li t ap fè, se ansenye. Sa vle di ke ansènyman dwe gen yon plas ki primòdyal nan lavi nou. Si n ap chèche pou nou fidèl avèk Bondye, ebyen, ansènyman se yon bagay ki esansyèl nan lavi ou. E kote w ap jwenn ansènyman, se atravè pawòl Bondye, atravè yon pòdkas tankou pòdkas sa a, kote w ap. W ap chèche, w ap fouye pawòl Bondye, w ap eseye disène kisa ki volonte Bondye nan lavi pa w atravè pawòl li. Ok. Matye 7 vèsè 24 fè nou konnen ke moun ki tande pawòl la epi ki aplike l, moun sa ap tankou yon moun prudan Ki bati kay li sou wòch la. Donk, lè ou bati kay ou atravè pawòl Bondye, w ap on moun ki pridan. Se pou sa pou w fidèl nan ansènyeman pou ke w asire ke fonnman, fonnman kay ou, fonnman kay espirityèl ou, fonnman kay natirèl ou, Li li solid ok. E epi gen yon bagay ki enpòtan tou nan ansèyman se ke se pa tout ansèyman ki soti nan pawòl Bondye. Gen ansè gen vrè ansèyman. ki bon, ki nouri nanm ou e gen ansèneman ki soti nan yon melanj de de mansonj avèk verite. Epi se nan Matye 16 vèsè 6 a 12, mwen p ap li tout e aswè a men Jezi te mete apot yo an gad kont ansèyman sa yo.

Farizyen avèk Sadiseyen yo. Sa vle di ke gen de ansènyeman ke Bondye mete nou an gad kont yo, paske se pa ansènyeman pa Li. Se yon melanj de verite avèk mansonj oubyen de mansonj sèlman ki baze sou. sou sa w dezire, sou sa w ta renmen kwè, men se li pa baze sou pawòl Bondye. E se pa de ansèyman sa yo n ap pale lè n ap pale de fidelite avèk ansèyman. N ap pale de pawòl Bondye. Nan Ak 17, vèsè 11, apot Pòl t ap. preche avèk e li t al preche nan yon nasyon epi kontrèman avèk on lòt e bon on lòt nasyon moun sa yo yo te swaf pawòl Bondye yo te swaf konprann pawòl Bondye e nan vèsè nan ak 17 vèsè 11 Li di, Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Sa vle di chak jou yo te egzamine ekriti yo pou yo wè si ansènyeman yo t ap resevwa a te egzak. Sa vle di, ansènyeman an gen yon enpòtans primòdyal e li. Primòdyal ankò pou w asire ke ansènyeman ke w ap resevwa a li biblik. Ok? Paske sèl Fidelite yo se atravè ansènman pawòl Bondye ke li dwe ye. Efezyen 4 vèsè 14, li di nou, Afenke nou ne soyons plus des enfants, flotan e anpòte a tou van de doktrin par la trompri des hommes par leurs ruses dans les moyens de seduction sa vle di ke nou pa dwe tankou de timoun ki kite nenpòt doktrin fè nou ale sa e la san nou pa atache nou avèk pawòl Bondye gen anpil diferan relijyon deyò a gen anpil doktrin gen anpil ansènyeman men gen yon sèl bib. Sa vle di, gen anpil moun ki pa fidèl avèk pawòl l. Donk, sèl fason ke ki pral diferansye w de yon moun ki ap pase de legliz an legliz, de de relijyon a relijyon, se konesans de pawòl Bondye ke ou menm ou genyen. Sa vle di ke antanke kretyen, devwa pa w se pou w fidèl avèk pawòl Bondye. jan li ekri an, pou w analize ekriti yo, pou w gade si ansènyeman ke w ap resevwa a, si se vrèman pawòl Bondye vre. Oze 4 vèsè 6 di nou ke Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donk pawòl Bondye li esansyèl, fò ke ou konnen pawòl Bondye pou w pa detwi. E Bondye pa separe de pawòl li. Se pou sa lèw atache, lèw fidèl avèk pawòl Bondye, se avèk Bondye kew fidèl, se avèk Bondye kew atache. Nan Jan 1 vèsè 1 li di ke e la pawòl etè Dye. Donk Bondye pa separe de pawòl li. Dèke w konn pawòl Bondye, se Bondye ke w aprann konnen. Donk lè w fidèl avèk ansèyman pawòl Bondye, vrè ansèyman an, se, se fi, ou fidèl avèk Bondye. E gen yon lòt aspè tou ki ka karakterize on moun de fidèl. Se yon moun ki fidèl avèk legliz li ok fidelite li gen de moun ki di wi yo ka gade legliz an liyn yo ka priye lakay yo wi tou sa trè byen dayè fò ou pa ou pa ka jis fidèl legliz la epi andeyò de legliz la ou son lòt moun ou pa priye Ou pa ou pa etidye pawòl Bondye, ou jis se sèlman lè ou legliz la ke ke ou pou Bondye. Non. Men gen yon bagay ki enpòtan avèk legliz la. An nou ale nan Ebre 10 vèsè 25.

Donk, l ap egzòte nou pou nou pa abandone asanble nou. Paske gen de moun ki jis kite, ki pa, menm jan mwen t ap di, nenpòt ki okazyon yo pa al legliz oubyen yo deside gade legliz an liy. Men li di pa abandone asanble w. Gen yon pisans. Lè pèp Bondye reyini ansanm. Se pou sa li di, lè de ou twa reyini nan non mwen, mwen prezan. Gen yon pwisans lè legliz Bondye rasanble pou yo priye, pou yo, pou yo louwe Bondye, gen yon pwisans ladan li ke w pap jwenn lè w poukont ou lakay ou. Wi ou ka priye avèk pwisans wi Bondye ka pale avèk ou nan chanm priyèw men li pap janm menm bagay an nou gade yon bagay ki trè zenpòtan nan matye 9 vèsè 35 Jezi pakourè tout lè vil e lè vilaj ansenyan dan lè sinagòg

Preche e li t ap geri tout maladi e tout enfimite. Kisa nou ka di de yon moun ki rete chita lakay li e ki panse ke li ka jis swiv Bondye lè l chita lakay li? Ebyen, gerizon sa a ke Jezi t ap fè, enfimite sa a ke Bondye t ap, ke Jezi t ap retire, Li pa t ap jwenn li paske l te ret chita lakay li. Gen yon pisans lè pèp Bondye reyini, paske Jezi vin vizite Legliz li pou li geri malad, e se nan prezans nou nan asanble an. Se pou sa, Pyè te egzòte chak moun pou yo pa abandone asanble yo. Si wap atann ou ke chak sèvis Bondye pral fon bagay pou ou, si ou mete nan tèt ou ke ke a chak okazyon ke ou genyen pou pèp Bondye rasanble ke Bondye gen yon mo pou ou, alò ou pap janm rate sèvis. Ou p ap janm Ou p ap janm santi ke w oblije al nan sèvis si ou ou chanje fason ke ou wè legliz la, si w chanje fason ke w wè lè pèp Bondye rasanble, si w pa wè l tankou yon obligasyon ankò. Enben nan moman sa a Bondye kapab touche w nan yon sèvis. Si w ap atann ou a yon bagay ekstwòdinè nan chak sèvis, enben Bondye li menm li kapab fè yon bagay ki ekstwòdinè. Se pou sa ke fidelite w enpòtan nan sèvis. Kiyès ki di ke pwochen sèvis ke w ap ke. Ou prale, Bondye pa pral reponn priyè kew tap priye depi dè zane, kiyès ki diw ke pawòl kew tap tann nan se pa nan sèvis sa ke Bondye pral bay li, m pa di ke Bondye paka pale avèk ou apò, men anpil fwa Bondye chwazi legliz li, lè Jezi ap tounen lap vin. chèche legliz li, li pa vin chèche on moun an patikilye, li di lap vin chèche tout moun, tout legliz li, sa vle di fò kò a ansanm, fò kò a ap travay ansanm, fò kò a rasanble ansanm, donk lè lè sèvis, lè lè pou nou reyini, fò ke kò a ansanm pou kapab jwenn. nouriti pou nanm ou. Donk fidelite avèk legliz se fidelite avèk Bondye. Legliz la se kò Kris. Donk lè ou fidèl avèk legliz, ou fidèl avèk kò Kris. Menm jan avèk ansèneman ki se pawòl Bondye, ki se Bondye ou fidèl avèk Bondye. Donk sa se yon lòt fason ke w kapab wè fidelite, lè w fidèl avèk Bondye, fò w fidèl avèk ansèyman, fò w fidèl avèk Legliz la. E yon lòt aspè de fidelite, se fidelite avèk pastè w. Past on pastè se Yon òm ke Bondye mete on òm de Dye ke Bondye mete nan laviw se Yon on bèje pawòl Bondye li pastè soti nan on mo ki vle di bèje pastè vle di bèje. Paske on bèje li kenbe brebi yo. Enben on pastè nan lavi ou, ou son brebi pou li. E li sipoze kenbe w, li sipoze gide w, li sipoze mennen w nan bon direksyon, ba w manje pou w kapab viv, li sipoze ede w e lè w nan difikilte. Paske brebi yo, si w gade brebi, w ap wè ke se on bèt ki pa trè entelijan. Ok? Li. Lè li, lè li an gwoup, si youn fè yon bagay ki pa sa, li kouri, tout brebi yo ap kouri an menm tan. Li swiv sa ki pa, sa l pa ta dwe swiv, li, li pa trè entelijan. Donk, li bezwen on, on tèt ki ap panse pou li. Li pa wè twò lwen devan li, donk li pa gen de desizyon ke li pran. Men li pa pran an tout konesans de koz li bezwen on gid. Se pou sa, Bondye itilize metafò sa oubyen imaj sa de on bèje avèk brebi li pa rapò avèk pastè epi manm legliz yo, fidèl legliz yo. Donk. On pastè nan laviw se on bèje ki ap gidew se on bèje ki wè pi lwen ke ou menm ou kapab wè se on bèje ki ke Bondye pale avèk li sou ou se on on moun ki ap entèsede pou ou. nan priyè, se yon moun ki ap chèche konn volonte Bondye pou lavi pa w. Donk, fidelite w avèk pastè w li osi enpòtan ke fidelite w avèk Bondye. Se sa ki tradui ankò fidelite w avèk Bondye. Lè nou gade atravè anpil istwa nan pawòl Bondye, nou wè ke. Chak fwa ke yon moun te trayi yon òm de Dye, si ma pran egzanp de Moyiz, li te gen frè l ki te trayi l avèk sè l pa rapò avèk otorite l, ebyen se Bondye li menm ki te desann ki te pini Miryam avèk mari li. ki te frape Miriam de de la lèpr paske yo t ap yo t ap pale kont òm de Dye an e gen plizyè lòt egzanp konsa sa montre w ke òm de Dye ki nan lavi w se yon òm ke li ye sètènman li l ap fè erè Gen de fwa li ka di de bagay ki pa sa oubyen li li ka fè de erè. Menm jan avèk ou menm avè m, se de se moun ke nou ye, men an atandan se Bondye ki chwazi l. E si n ale nan Jeremi 3 vèsè 15.

ansenye w avèk entelijans e avèk sajès e li chwazi yo selon kè pa l donk pastè ke w genyen nan lavi w premyèman fò ke w chwazi pastè atravè pawòl Bondye se pa tout pastè ki ansenye e nou te wè sa. E nan premye pati an, se pa tout tout moun ki ansenye verite a. Donk, se atravè pawòl Bondye ke w ap konnen kiyès ki ap vrè pastè w, e pastè sa a ke Bondye ap mete nan lavi w, enben fò w fidèl avèk li, fò w pa ap pale mal dèyè do l, Fò onore travay ke lap fè paske travay yon pastè se pa yon travay ki fasil se yon travay o kontrè ki vrèman difisil ok donk yon lòt aspè pou fidèl avèk Bondye se pou fidèl avèk pastè ke li mete nan laviw. Epi yon dènye pati de de fidelite se ke fò w fidèl menm nan tribilasyon. Moman difisil ap vini. Nou pa epanye, kit ou legliz, kit ou pa legliz, moman difisil ap vini. Ok donk fidelite w pa ka depann de si kè w kontan oubyen si kè w pa kontan fidelite w dwe li dwe konstan kit gen tribilasyon kit ou nan lajwa kit ou nan lapèn li dwe se yon bagay ki konstan se pou sa nan definisyon li di ke Emosyon, abitid ou dwe rete konstan malgre difikilte ki vini nan lavi ou. Si m ap pran yon egzanp nan pawòl lan, gen Rit ki te fidèl avèk Bondye e fidelite l te tèlman gran, ke lè Nawomi te deside pou l te retounen, li te nan peyi Mowab, e li te kite Izrayèl, paske te gen famin, li te kite avèk mari l epi de pitit gason l, donk, kòm te gen famin, yo te deside pou yo te kite. peyi yo pou yo t al nan Mowab. Epi, lè yo rive, mari l mouri avèk de pitit gason l, epi, se sèlman madanm, de madanm pitit gason l yo ki rete avèk li menm. E lè li wè ke bagay yo pa bon pou li, li di ke l ap tounen nan peyi l. E Rut ki te fidèl avèk Naomi e ki te fidèl avèk Bondye tou, paske li te di, tout kote ou prale, mwen pral swiv ou, e Bondye ou ap Bondye m, paske li te tèlman renmen e Bondye ki te nan lavi Naomi. E malgre ke. Se te yon vwayaj ki t ap penib paske travèse alepòk pa t gen machin, se apye ke yo ta prale. Malgre ke vwayaj sa a t ap penib, li te deside pou l te suiv Nawomi, pou l te suiv Bondye Nawomi. Donk nan tribilasyon sa a, li deside pou li rete fidèl e Bondye onore. Fidelite l, paske atravè tout difikilte sa, lè yo rive yo pa t gen anyen, lè yo rive tounen yo pa t gen anyen, men Bondye fè li gras, epi li ale l al nan chan yo, l al chèche manje, epi Bondye fè l jwenn Boaz ki se. ki ki vin tounen mari li donk Bondye onore li atravè eprèv sa ke li te pase e se menm jan pou nou menm fò ke nou fidèl nan tribilasyon fò ke nou pa kite nenpòt bagay vin sekwe e vin sekwe mach nou avèk Bondye sa vle di si wap eseye fidèl nan ansènyeman siw tande yon move nouvèl oubyen ou nan peyi dayiti lari pa bon. Sa pa dwe on rezon pou kite Bondye, pou kite priyè w, pou kite, pou sispann al legliz, sa pa dwe on rezon, okontrè nan tribilasyon se moman sa pou pi atache w avèk Bondye pou li ba w fòs. Pawòl lan di la jwa de letènèl è nòtre fòs. Enben jwa de Letènèl sa se nan Letènèl ke w'ap jwenn ni, e la joie de l'Éternel n'est pas notre force dans les bons moments, jwa Letènèl nan se fòs nou nan tout moman, donk se lè nou atache avèk Bondye ke jwa Letènèl vin fòs nou. E nan tribilasyon, se moman sa pou nou plis atache nou avèk Bondye. Donk, tout aspè sa yo, yo enpòtan e yo karakterize yon moun de fidèl. Fidelite se yon bagay ki aktif ke li ye. Si mwen vle fidèl avèk Bondye, fòk mwen fidèl Avèk pawòl li, fòk mwen fidèl avèk legliz lan, fòk mwen fidèl avèk pastè m, e fòk mwen fidèl nan bon tan e nan move tan. Fòk mwen toujou atache m avèk Bondye. Gen yon pasaj nan Pwovèb ki di ke fò w lye fidelite a nan kou w, fò w atache l. Paske se fidelite sa a ki pral pèmèt ou travèse moman difisil yo. Se fidelite sa a ki pral tankou yon badj donè lè w rive devan twòn Bondye, epi se atravè badj sa a ke li pral di, Fidèl, fidèl sèvitè, Donk, tout aspè sa yo, yo karakterize yon moun de fidèl. Mwen espere ke ou te, ke ou beni, ke ou resevwa yon, yon pawòl ki beni nanm ou, ki ankouraje ou pou ou rete fidèl avèk Bondye, pou ou konekte kote ou santi ou gen yon feblès, pou ou. Re atache w avèk Bondye pou li ba w fòs nan aspè ke w santi ke w yon ti jan debalanse. E mwen espere ke si w si w vle tande plis ansèyman sou pawòl Bondye, kontinye tande podcast yo. Se te vrèman yon plezi pou m te avèk nou jodi a. Epi a la pwochèn.